Devine ki kote Bendy and Flore pral fete sizyèm anivèsè yo epi nou gen yon prim spesyal pou ou. An ale! Hello ga! Non pa m se Mendy. Non pa m se Flore. Nou se Mendy and Flore le couple d'or. Kòman nou ye, kòman nou ye, kòman nou ye? M espere nou tout byen gras a Dye guys. Yes, nou menm nou anfòm. Anfòm.
Paske nap fè preparasyon kòm ou kapab wè nan tit videyo a. Yeah!
Nou pral fè preparasyon. Men avan ke nou ale pi lwen, nou pa ka pa di mèsi a chak abòne e chak nouvo abòne nou yo. Thank you, mèsi.
Mèsi paske ou toujou like, ou toujou kòmante, epi ou toujou pataje videyo nou yo. Mwah! Yes, yes, yes. Mèsi guys, mèsi anpil. So, jan ou konnen sou tit lan la guys, nou pral fè preparasyon. Kote ke nou pral fè zong men nou a pye nou Gen kèk ti bagay nou bezwen paske demen si Dye vle n ap vwayaje Nou va rete jou ankò E nou pral fè malèt nou ansanm Men pa ale lwen ok N ap vini talè epi n ap plis chitchat ou konprann Alright

Yes yes yes. Yes guys yon mèsi spesyal a nou menm ki abòne e ki kòmante. Yes. So guys jan nou nou toujou di an nou pral nou pral byen pase la nou vrèman eksite. Paske se 6 ans anivèsè maryaj nou, Dye fè anpil gras. Nou pa ka plenyen, sèlman remèsiman. Men ou konnen ap toujou gen de difikilte, toujou gen de ti pwoblèm. Men sa pa janm. trè trè agrave nou toujou make sure ke nou ranje sa se sa ki enpòtan guys nou youn ap viv pou lòt
ti pwoblèm fè patnè w lan yeah fè patnè w lan konnen sa pa fè w plèzi ou konprann sa m di w la fè l konnen sa pa fè w plèzi paske nou aple pou nou viv ansanm jiskaske lanmò separe nou sa vle di li vrèman enpòtan guys Nou pral komanse fè fun vacation nan depi la Kote ke nap spend ti time nan ansanm la Nan lari an Kote ke medam nou yo entre de bonne main Gras a Dieu Nou di Bondye mèsi sa son yon lòt gras ankò Devine ki kote Bendy and Flore pral fete sizyèm anivèsè yo Epi nou gen yon prim spesyal pou ou Ann ale! Ann ale ann ale kòmante kòmante Yes. 2 premye moun yo oubyen premye moun nan? On grenn moun nap bay, on prim nap bay. Yeah. On sèl prim nap bay. Make sure ke se ou menm ki jwenn prim sa. Paske nap bay on gwo prim, nou pa ka bay plizyè. Yes, yes, yes, yes.
Donk, just sèlman devine, di nou kote nou pral selebre sizyèm anivèsè nou, epi sa w tande a, kado. Kado. Yeah. Paske nou toujou di yon bagay em sonje moun Bondye fè anpil gras se konsa nou ka bay back nou fèl fun an challenge ou konprann sam di la just pou motivew and stuff e jan nou te di an nou paka bay tout moun nou oblije vin avèk ti jan de challenge sa yo ou konprann sam di la pou nou give back you know nan jan ke nou kapab ou konprann yes guys pa bliye. Kontinye pataje, pataje. Video sa ka all over the place right? Yeah, paske nou stil poko fè malèt nou, mezanmi. I know. Men, janm toujou di a, le fè ke tout tan wap vwayaje, wap toujou gen ide, wap toujou konn sa pou pote. Sa pou pa pote ankò. Yes se sak fè tankou fè eksperyans li bon. Li bon li bon li bon trè trè bon. Guys so nou vrèman kontan nou di nou di Bondye mèsi e nou mèsi a ou menm tou ki toujou ap sipòte so.

Yes guys, nou la kay kounya Jan w kapab wè guys nou prale um, pak ansanm E pi um, nou, nou pap pote twòp bagay paske se 2 carry on avèk 2 bag nou pap tcheke bag anba malè anba avyon so pou pa pou nou pa nan twòp koze so n ap eseye pou n wè lagaz men valè bagay m wè nou pak la m pa ka konnen èske l ap pran tout. Bagay yo anpil nan men nou. Bagay yo anpil nan men nou la guys. M pral montre nou yon bagay. Ok guys, so far nou pral montre w ki sa ke nou gen la pou kounya la. Yes, wè? Kabann nan yon mès. So, sa se sa ke nou gen la. N ap try pou nou wè si n a fè tout sa yo la pran De ti malèt sa yo. De ti malèt sa yo guys. Um, sa son bag avèk yon nan sa yo ke m prale. Wè, m de bezon nwa. M bat jwenn nwa m oblije pran ble an. Men li vreman bon, li gen anpil espas epi guys men sa kem gen la um, m gen bagay you know medam nou yo fòn bay mari nou cho ok pa sèlman an vakans non tout lè ok guys so mwen gen rad la tout sa yo se pou mwen shot de beny um, bagay pou m fè spò Ok m pa ale avèk tròp rad tròp sesi sela guys apre sa sa nou gen la mwen te ale nan Walgreens epi m ale nan kote ke travel yo kote pou moun vwayaje yo yo yo vann bagay ki vrèman ti size paske w konnen nan avyon sèlman 3 Ounces ou kapab vwayaje anlè avyon an ou pa ka ale pou likid a vrai dire ou pa ka ale pou plis ke 3 ounces so m gen ti gòm mwen la nou gen bwòs ou ti chocolate sa menm li se yon safety

Epi tou guys baka pati a pafen yo pafen yo trò gwo m flite enpe met nan sa pasem ti size pafen pitim yo map chache yo m baka jwenn yo guys pasem gen ti size pafen ki vreman piti sa se wipes tou pou men sa se bay cheve m epi sa se you no ti gloss avèk ti poud mwen epi sa se yon ti bay Um dozur Paske m konn mete ki m konn mete vreman light. Apre sa, ki sa ankò? Yes, sa se pati pa Mendy. Ok guys, m ale avèk on dra, um, sak zorye, epi de 2 sèvyèt, ti sèvyèt, wach klòch lè map benyen, you know, epi yon fouwo. Yeah, so sa vle di wè men sa men di gen tou tou piti guys nou try pou nou pa ale avèk anpil anpil bagay. So, se sa so far guys. Se sa so far. Um nou pral wè eske lap Antre nan malèt nou. Oh men yon lòt bagay se rad ke nou prale yo um sa se rad nou prale fè dine sa menm e li ka pran plis espas nan nan bay a lan ga so yes guys kounya la nou pral wè eske lap pran

Ok guys Premye malèt down So far so good Kounye la se pral wè eske li ap fèmen Ann gade moun wè

Yes guys so nap mete fen nan video an pou kounye la um, Si w te renmen pa bliye banm yon nou an big thumbs up epi kòmante anba m panse m pran tout bagay guys right gen bagay m pa gentan montre nou men m pran yo ok guys panse m pa vle video an twò twò long ok so Abòne si w poko abòne, pataje pou lòt ka benefisye. M panse ke mwen ba nou yon bon tip kòman pou lè nou ap vwayaje pou nou ka pa pake malèt nou pou nou pa over over over do it ok guys so n ap rewè nan yon lòt videyo ankò babay a la pwochèn.